Hello bebe m yo sa ka fèt sa ka di jodi an se Max and Joss ki tounen back avèk an nouvo videyo pou nou. Videyo jodi an se yon ti vlog nan lavi mwen menm avèk Besto.

Sèl chofè? Humm, yon move chofè li ye. Enben se konsa Jòj te deside pou l te fè yon ti espageti avèk chwenp. So, ann fè ti espageti a avèk nou mes amours. Mwen te gentan fin tranpe etwaye chwenp mwen, m te mete l tranpe avèk yon ti sitwon, yon ti vinèg. Mwen pa t gentan montre sa, dezole. So, m mete ti epis, ti epis ladan l. Epi m ap fè ti ratranpaj de.

fè l byen bon fè a se youn men eske l gen gou antouka kite yon kòmantè anba videyo an pou nou mande mesye Max eske spageti an te bon sa paske m paka biliv dat ke Espageti kite jose fel. Antouka mes amour mes amis m plen bagay sa epis humm. Ok mes amour bon m mete ti piman janm te di an bon ann ret branche poun wè kijan resèt espageti an ap fini enjoy vlog la ret gade epi antouka pa bliye kite yon kòmante abòne mes amour ankourajem ok. Telman plen bagay sa epi san bagay apa antouka ann ret swiv poun wè kijan sa ap pase tankoum te di an aprem fin epise lè choz I mean shrimp lan mwen pral koupe ti tomat mwen bay sa bon men yo e vwala sa se yo menm epi nou pral fè espageti nou mete dlo espageti nou bouyi mwen m toujou bagay sa nou wè kap Woule ladanl lan se yon ti piman m toujou renmen mete yon piman yon pwa yon ti pwaro bouya nan yon ti lwil so chak moun fè afè pa yo yon jan m konnen ke ou menm ou gnlè pa fèl konsa so la dlo m te gentan fin bouyi mwen vide espageti mwen vide espageti m ok antouka mes amour ann gade ann gade ann kontinye gade. Ann gade pou nou wè ki jan sa ap ye. Ok, m te fini mete spaghetti mwen. M pral pran, m te pran al pran yon bay, al pran yon fouchèt dedan m. Pou m te delye spaghetti an men m fè tan tou. M pran fouchèt sa, kote fouchèt sa te. Lè m ap delye ti spaghetti m. Ok map di li espageti mezanmi e si n ta don bri se mesye Eden mesye Besto hmm, franchman Eden sa twòp pou mwen antouka an gade pou mwen an gade moun ba dèyè yon la se bon papa ok takou m te di nou pa bliye m gen pou m poze pou m akse sou pou mwen deske mwen jante Pou nou ka konn. Kite yon kòmantè. Ok spaghetti an te fin kwit. Epi mwen pral vide shrimp mwen la nan dlo cho nan nan lwil lan. Map pase yo nan lwil. Map òganize. Mwen ka m pap pale twòp. M pa anvi pale twòp. An nou just gade kijan lè choz ap ye. Dakò mes amours.

Waww ebyen nap kriye byen. La map pale avek li pou l ka kitem pou pirat la paske pirat la pa fasil pou pirat la Eden jan nap gade la se mwen kap mete rad sou mesye Eden sou besto mete rad sou li telman pa fasil telman lap gouman avek mwen humm ou gouman manmi pa vre reponn moun yo non.

Hello Rene sa kap fèt sa kap di vlog la ap kontinye mezanmi bwat sa nou wè la se yon se yon seri rad m achte pou tonton tonton besto m achte pou Eden se kounya la m di konsa ke banm wè ou met nan chèn wè se sa m achte la koute m.

Jacket an kot anko. E den. Hum. Bagay yo achte an yon anko la. Bagay fredi. Sa w di cheri? Ou good tou good.
Sa w di? Mwen pa achte an bagay fredi. Kom si nan. Pa rad non. Kot. Li gete achte deja. Sa w di cheri?
Ou al achte kot?

Woy ti djin.
Bon sa mwen men nan chen mwen mwen kouraje nou mezanmi pa fè zizi al achte rad byen chè pou ti moun. Chen se meyè bagay pou moun achte pou ti moun. Non sèlman twal yo vrèman bon. Ou pap regrèt paske twal yo bon. An plis tou yo mwen chè. Ti moun nan grandi lap grandi. Bon m chonje nan sè mwen mache yon valè rad. Yo getan fredi pral antre li pa ka mete yo ankò. So sak twò piti twò piti. So imajine nou. So m konside m swete tout moun achte nan chen. Espesyalman pou ti moun. Mwen menm ni gran moun mwen te chen. Li ba la fòbi. Se pa kesyon de pri mwen. Se de mwen fèm de mwen. Ok.
Ok ba. Chen. Wow.
Wowowowowowowowowoww Mistè Eden Eden Wi Bobby Mistè Eden an aksyon look Mezanmi hein Pwochèn ba nou bèl ti bagay sa
Epi tou twal yo bon mezanmi
Ti konplè

Ki liv sa a? Oh, li chire liv li an. Sa m t ap li pou li jodi an, li chire liv la. Li chire yon ti bout nan paj nan liv la. Anyway, sa li menm, se pou mete anndan kay. E ti chat li an, ou konnen fredi an, kòmsi ou ka mete chak jou mete l anndan kay kòmsi pou tout pye l. Paske l se yon moun ki pa renmen, li se yon timoun ki pa renmen gen chosèt nan pye l. Menm kel pa renmen kite chosèt lan sa ap itil but malgre sa pa gen pye sa pa gen pye anba l but li long kanmenm ou renmen l den hein èske ou renmen l
Cheri ah ou kontinye wap fè yon lòt videyo
ok se yon sèl videyo map bay li pou l avanse.

Gen kob ou wi zanmi bon kob. Wè antanke fi k achte hein. Antanke fi k achte ou konn achte. Bon si ou pa achte menm tou ou ka achte vre.
On lot jacket anko ki gen tet. Ki gen tet. Ebyn telman gen lè pas m gentan kite video an konsa aprè ma kontinyel ok paske ti maron sa yo papal menm si yo renmen mete yo m renmen lè yo sou ti gason ti mayo a kou lè nèg la abiye map voye foto ba nou wè tande map poste foto pou nou wè lè nèg la abiye al ou fit bay manmi. Sa gen 2 ladan.
Kòman sa chè a?
Ok, apre sa. Sa se gan. Pou jen jan pran la ri pou fredi an. E pi sa se an, kòman dirèj? E Page la bon pou mwen wi. Bone avè skaf pou li. M jis foure li e tou bay. Eden bon. Eden good to go nan lari an la. Eden meyè ke mwen. Eden meyè ke mwen. Kot pou la sa fè? Yo pa bò tout chachè yo cheri. Tout sa bon men tout sa. Sa ap byen.
Sa va ti mayo ankò. Ti mwen bon wi. Mwen pa lach tan ankò non. Paske talè fredi an ap fini. Talè fredi ap fini. Ok. Bon zanmi telman genyen. Map kite res yo. Mwen moutre nou sa. Apre sa map kite res yo. Paske li vreman. Bon pa anè tan pi. Anpil bagay video an. Kolon pase. Se vlog la kap kontinye. O sa fap mete la legliz wi. Mwen sa. Mwen sa. Mwen sa.

Sa preske menm jan avèk lòt ti mayo a, li just make Los Angeles. Nèg lan pral fre. Bon ti fon gen dwa twò gwo, ou konprann? Yep.
Ou wè, yon pakèt mayo a kou wi.

Pase ke m pap gen tan pou m fin montre nou tout rad yo. N ap wè ankò. Dakò les amours.